Toujou bonswa tout moun, jodi a mwen kontan avèk nou, nou antre nan mwad me a avèk fòs, ebyen mwad me a ki se konsakre la avèk mwa travay, mwa fanm, ebyen nan kilti ayisyen an yo di se mwa kouzen, kouzen ki toujou ap travay. Ebyen jodi a mwen menm mwen vin pale nou de absent ki se youn nan. Plant kouzen renmen anpil, li konsa li mete li nan bwason l pou l bwè chak jou. Absent la se yon plant lè w gen pwoblèm lestomak fè mal ou kabap itilize li anpil. Ou menm ki toujou gen doulè estomak, toujou mete absent lakay ou l ap ede w. Yon moun ki gen pwoblèm li pa ka dijere. Sa vle di, lè li manje, li toujou gen gonfleman, li toujou pa alèz, li kapab bwè absent. Yon moun ki gen pwoblèm apeti, sa vle di, lè pou li se gade, li gade, li wè manje a, li pouse l lòtbò, li pa manje, li kapab bwè absent. Se sa ki fè yo di w absent se youn nan bagay ki fè moun grangou anpil tou. Depi w ap plede bwè absent konsa tou, w ap grangou. Absent li menm li bon tou pou yon moun ki gen doulè règ. Yon moun ki gen fyèv, ki gen grip. ki gen pwoblèm bwonch, yo kapab pran absent an lap ede yo. Absent se youn nan fèy ki anmè li anmè plis ke asorisi. Absent se yon fèy ou ka itilize lè ou genyen moustik lakay ou, ou genyen mouch kap anmèdew, ou genyen ou genyenl ou mete fèy nan sèch, epi ou gen amwa ou metel anndan amwa lap edew repouse tout bèt sa yo. Yon moun tou ki genyen. Pwoblèm, Lè li boule, li gen ilsè, li gen plè sou li, ou kapab itilize absent lap ede w avèl. Absent la ede w netwaye san w. Konsa tou li aji sou fwa w. Lè yo di aji sou fwa sa vle di li netwaye fwa w. Lè ou pran absent lan li ede w anpil sitou. Lè ou menm ou gen mikwòb, mikwòb kap anmède ou yo, absent la detwi anpil mikwòb paske se youn nan plant ki lite anpil kont mikwòb. Tèlman rive lwen nan 13 zyèm syèk medsen arab yo te wè absent la se youn nan plant ki ede ou kontre pwazon sige epi li menm tou li lite kont emoyid, yon moun ki fè enfeksyon nan zye Lap edel anpil ap absent lan. Ou konn wè gen ou konn gen timoun nan lakay ou li gen zyel kap plede wouj oubyen zyel ap plede gratel ebyen ou ka bal bwè yon ti absent absent lan se youn nan bagay ki lite avèk pwoblèm zye an paske absent lan li ede yon moun ki fè enfeksyon pou li edel anpil Charles santi li fatige anpil li ka baw kite absent sa ap ede li. Epi lè w bwè absent li ede w avèk sistèm nève w. Ou menm ou kapab bwè absent tou yon moun ki fè kansè poumon sa lap detri kansè poumon an pou ou. Se youn nan bagay ki ede w lè ou menm ou fè kansè se absent. Absent tèlman rive lwen absent se youn nan plant Lè yon moun ki ansent an Ayiti, m ap di sa se an Ayiti paske ou pral wè pi devan m pral di konsa yo moun ki ansent pa bwè e absent. An Ayiti nou mete absent lan lè moun nan ansent yo ba li l pou timoun ki anndan vant li an li gate sa vle di lougawou p ap ka rive sou li, lougawou p ap ka manje timoun sa. Lougawou mèt te danse janl te ka danse l manje janl te ka manje men se pa pitit paw. Paw te di li menm li panse ke fèy absent lan li ede yon moun lè lap akouche men se lè w pran absent lan ou mete l nan diven lap ede w akouche tandske lè w pran ipokrat ipokrat di li menm lè ou pran fèy absent lan Ou itilize l, li menm li ede w pou anemi, lè yon moun anemi l ka pran fè absent lan, lè yon moun gen doulè rimatism sitou lè lap anfle lap ka bwè fè absent lan lap ede li dezanfle. Fè absent lan tou pou po w li enpòtan anpil, absent lan ede w netwaye po w, yon moun ki toujou kwè nan bèl vizaj Nan bèl po, ou ka toujou sèvi a absent. Absent lan tou, po yo, sa vle di ti tout nan kò yo, li ede w sere ti tout nan kò yo, ti po yo. Sa k fè yo di w absent lan, li bon pou moun ki boule, ki gen e boule sou kò yo, li ap ede l trete sa. Jan ou wè nou toujou ap pile ti fèy nou, nou pile ti fèy la nou mete l sou malad la, l ap ede w anpil. ta dwe ap bwè te absent t pa ta dwe ap itilize absent yo di yon moun ki ansent pa ta dwe itilize absent yon timoun ki poko gen 18 lane pa ta dwe ap itilize absent li pa bon pou yo. Paske absent nan gen yon pati ki toksik ladan. Sèm yo map remèsye nou nou menm ki tap swiv nou ou menm ki te pèdi tanw ou chita men se pa yon tan pèdi yon moun ki ap chèche konnen se pa yon tan pèdi ebyen map remèsyew ebyen gen lòt moun gen lòt fanmim gen lòt ti zanmi ki ta renmen konnen sa fèy absent lan ye e ki pa menm konnen fèy absent lan. Ebyen patajel avèl, pataje avèk zanmiw, fanmiw, di yo pa bliye abòne chak jou paske nap toujou fè emisyon sa pou konnen yon remèd sou fèy. Ou ka ale sou Facebook, YouTube, Twitter wap toujou jwenn nou, se nou menm Ecojounal ki toujou ap travay pou nou. Ebyen tou ou menm ki ta renmen ban nou yon kout men ou ka toujou rele nou epi ekri nou tou, ka ekri nou sou WhatsApp, ou ka rele nou tou nan 36 23 44 04 40 90.